Trou noir. Woy mezanmi tou nwa wi. Tou nwa.
Kisak tou nwa a?
Medam mesye bonjour bonswa mwen kontan la avèk nou jodi a pou nou fon ti pale sou syans astronomi si w pat ko fèl abone w kounya a chanèl nou an pou w pa rate lòt epizòd yo Pa bliye like ak pataje ak lòt moun ou konnen ki ka enterese astwonomi an Ayiti. Pwoche pi prè pou w tande ak wè sa nou pote pou ou jodi a. Yon twou nwa se yon rejyon nan lespas ki konsantre anpil matyè jiskaske li vin twò masif. Tèlman li gen mas, gravite l atire tout bagay, menm limyè. Ann eseye konprann ansanm sa k twou nwa a. An n fè yon ti eksperyans. Si w mete yon objè ki lou nan mitan yon dra elastik ki byen ouvè e ki gen pwent li byen mare yon bò chak kote, w ap wè objè a plonje desann nèt nan mitan dra a. Si objè sa a fèt ak anpil matyè, kidonk si li masif anpil, l ap plonje desann pi ba toujou. Se konsa yon twou nwa ye, li tèlman gen matyè ladann ke li pliye espas-tan kote li ye a. Mas li pèmèt li fouye yon twou desann nèt, yon twou san fon e k ap vin de plizanpli sere sere. Astwonòm yo rele fenomèn sa a sengilarite paske yo konpare l ak yon estrikti matematik yo rele enfini. Yon ekspresyon matematik nou te konn wè lekòl lè n ap kalkile x egal a 1 sou 0. Nan ekwasyon matematik sa a, ou pap ka jwenn yon valè pou x. Donk, ou di x egal a enfini. Nan kilti pa nou, lè nou te konn tire kont leswa, Nou te konn pale de ti won san fon, ebyen yon twou nwa se yon twou san fon. Kidonk, twou nwa masif anpil anpil. Sa vle di li pwovoke anpil anpil atraksyon gravitasyonèl paske li defòme espas tan nan antouraj li ak tout bagay ki nan antouraj sa a, menm limyè. Tout bagay glise desann vin jwenn Twou nwa. Kidonk, si menm limyè, ki se bagay ki pi rapid nòmalman nan linivè, pa ka rive sòti met kò l deyò, twou nwa sa a parèt nwa. E anyen p ap ka sòti chape pou li depi l rive nan antouraj li. Lè w pran espas-tan ki pètibe pa yon matyè ki masif anpil konsa, li kreye yon ondilasyon ki derape de objè sa pou ale byen lwen nan lespas. Tankou lè w lage yon wòch nan dlo e sa kreye ond ke w ka wè alasifas li. Nan ka espas-tan, astwonòm yo rele ondilasyon sa ond gravitasyonèl ke tewori relativite jeneral Albert Einstein te prevwa depi nan lane 1915. Le 14 septanm 2015, yon kolaborasyon 2 laboratwa LIGO te anonse dekouvèt revolisyonè premyè ond gravitasyonèl yo Ozetazini, swa santan apre teyori sa a te pibliye. Se te gras ak yon kolizyon 2 tou nwa nan yon sistèm binè dan lespas. Ki bò tou nwa yo ye, e ki jan yo fòme? Tou nwa ka yon rès yon gwo zetwal ki te fini pa eksploze lè li te fin transfòme tout matyè li an enèji. Lè li te rive nan limit nwayo a ki. te ak yon lefè, li te rebondi nan lespas an yon eksplozyon yo rele sipènova. Rès la rive fòme swa yon zetwal a newtwon, swa yon twou nwa si rès apre eksplozyon an gen yon mas ki omwen twa fwa mas Solèy la. Ou ka jwenn yon twou nwa sipèmasif tou nan mitan yon galaksi tou. Tankou vwa lakte nou an. E astwonòm yo te menm rive fè foto tou nwa sa a, Sagittarius A-star, nan lane 2022. N ap repale de sa talè. Astwonòm yo rekonèt yon tou nwa gen sèlman twa pwopriyete, mas, chaj elektrik ak moman angilè. Se kantite matyè ki tonbe anndan tou nwa a, kidonk mas li, ki detèmine kantite defòmasyon ki fèt nan espas la. Nan jan mwen te di nou talè a, chaj elektrik la se kantite chaj total matyè ki rive tonbe anndan l, e se moman angilè ki rive fè espas-tan an tòde toutotou yon twou nwa k ap vire. Apa twa pwopriyete sa yo, mas, chaj elektrik ak moman angilè, pou tout bagay ki ta rive tonbe nan yon twou nwa, tout enfòmasyon pèdi ajamè. kelte konpozisyon, strikti oswa istwa yon objè. Tout enfòmasyon pèdi. Se poutèt sa, gen yon seri de fizisyen ki di ke piske se sèlman twa pwopriyete twou nwa a genyen e ke tout enfòmasyon pèdi a jamè, ebyen, twou nwa a pa gen cheve. Bon, yo konn fè ti blag yo antre yo ak bagay sa a. Bon, se moun nou ye tou, fòk nou fè yon ti rilaks tou. Talè a, nou te pale de sengilarite, men se pa yon bagay ou ka wè vrèman nan mitan yon twou nwa non. Plis yon objè ap apwoche l de yon twou nwa, plis l ap bezwen gen plis vitès echapman pou l ta rale kò l sòti. An anglè, yo rele sa escape velocity, sa vle di yon vitès ki ta ka pèmèt li retire tèt li anba gravite twou nwa a. Men, nan antouraj tou nwa a, gen yon zòn kote menm si yon bagay ta rive nan vitès limyè, li pap ka chape, l ap tonbe kanmenm. Se zòn sa a ke syantifik yo rele orizon evènman. Gen yon kategori orizon evènman ki pa gen ni chaj elektrik, ni mouvman angilè. E ou ka kalkile dimansyon reyon li gras ak yon ekwasyon yon potorik gason ki te rele Carl Schwarzschild te fè. Kidonk.

Miltipliye pa mas tounwa. E nan denominatè la, anba, ou mete yon konstant an fizik ki koresponn a vitès de la limyè, sa vle di C, ou elve l okare. Ak yon ekwasyon konsa, depi ou gen mas yon tounwa, w ap ka konnen jouskibò orizon evènman l rive. Pa egzanp, si l yon mas solè, orizon evènman l twouve l a anviwon 3 kilomèt de mitan l. Sil 5 mas solè, orizon evenman n twouve l a anviwon 15 kilomèt de mitan n. Si nou ta imajine yon twou nwa ki ta gen mas Latè, orizon evenman l twouve l a anviwon 1 santimèt de planèt nou an, e tout Latè ta konprime l pou l ta gen gwosè yon ti map nou konn wè timoun y ap jwe nan lakou a. Pa bliye, tout mas twou nwa konsantre l nan mitan n. E ou pap ka wè fenomèn sa vrèman pa deyò. Bon, gen yon lòt kategori twou nwa ki li menm an wotasyon. Astwonòm yo rele li twou nwa de kè. E li bay kèk ti difikilte nan kalkil yo paske wotasyon sa koze yon dinamik ak yon tòsyon metrik yo.
Bon, kounye a an m fè yon ti eksperyans nan lespri nou, jan Einstein te konn di li a. Ann imajine nou yon astwonot temerè. ki ta rive rapwoche l de yon twou nwa, jiskaske l rive nan orizon evènman an. Gwo koze wi!
Si w ap obsève avantur sa a pa deyò, kòmkwa w ap gade de lwen astwonòt la k ap rapwoche l de pli zan pli de twou nwa a, w ap remake ke l ta ap pase dousman dousman, kòmsi zegwi ki ta nan mont ki nan bra astwonòt la ralanti. Pandansetan, l ap kontinye pwogrese wi vè tou nwa a. Pa bliye, la a n ap pale de kijan pèspekti moun ki pa andeyò evenman orizon wè l e entèprete l. Fenomèn nan parèt ou ralanti, kòmsi aswòlt la pa p janm rive nan sengilarite a. Orizon evenman an vin tankou yon dekalaj enfini vyolewouj kote tout òlòj. Mont oswa tan kanpe nèt. Pwen ba. Men, pou astwonòt temerè k ap rapwoche l de twou nwa a, li ta wè e entèprete fenomèn nan yon lòt jan. Pou li, orizon evènman an pa gen anyen de espesyal non, li jis ap tonbe anndan yon twou, l ap pral deplizanpli fon e deplizanpli vit. Se tankou yon pòt kote depi w antre w pa gen sòti pou ou. Bon, pa bliye ke se yon eksperyans nan lespri ke n ap fè la, sou tou nwa. Paske an reyalite, astwonot la t ap gentan dechikte depi avan l antre nan limit orizon evènman an, paske nan zafè tou nwa, se anpil fòs gravitasyonèl k ap travay. Pa egzanp. pou yon twon tou nwa ki ta gen twa fwa mas Solèy la, astwonòt temerè sa a t ap santi yon fòs de mare ki on milya fwa pi fò ke sa li te ka santi alasifas Latè. Men, sonje tou, menmsi nou fè prediksyon sivilizasyon nimerik Similasyon nimerik a pati de tewori twou nwa poko janm gen vrè eksperyans ki fèt sou sa. Kounye a, ann abòde yon lòt kesyon nan dosye twou nwa sa a, Kijan w ta ka rive wè yon twou nwa? Gen yon gwo potorik gason ki te rele Stephen Hawking ki te travay anpil sou zafè twou nwa sa a. Li te vin ak yon teyori ki esplike ke twou nwa emèt yon seri de patikil ki ta konstitiye sa syantifik yo rele reyònman de Hawking ki ta sipoze yon sous de radyasyon. Bon. Pou w byen konprann fenomèn sa a, fòk ou refere w a fizik kantik, yon kategori syans fizik ki pa twò fasil pou konprann paske li gen yon apwòch ki diferan de fizik klasik. Fizik kantik fè nou konprann ke nan le vid spasyal gen yon seri de patikil k ap kreye poukont yo, spontaneman. Yo rele yo poutèt sa patikil vityèl. Men se pa de yo kreye wi, yon patikil ak yon antipatikil. E sa lakoz ke yo pa ka dire lontan. Nan 10 pisans mwens 21 segonn, youn frape ak lòt e se konsa yo tou disparèt nèt. Men nan lantouraj yon tou nwa, akoz de gravite a ki tèlman fò, Sa ka rive ke youn nan de patikil sa yo rantre nan orizon evènman an e l tou al nan sengilarite a, e se konsa ke l tou disparèt nèt, alòske parèy li, sa vle di antipatikil la, vin ret pou kont li. Konprann byen sa m di w la, si se patikil la ki tonbe nan twou nwa a, antipatikil la chape paske yo p ap ka kwaze ankò pou youn detri lòt, sa syantifik yo rele aniyasyon. Konsa tou, si te anti patikil la sa te rive, se patikil la ki t ap chape. Enèji gravitasyonèl twou nwa a tou fè patikil vityèl la vin reyèl, paske dire egzistans li vin pi plis. Hawking te menm rive demontre ke twou nwa sa a ka emèt sa syantifik yo rele spectre de Planck, e tanperati a ka monte si twou nwa a ta vin pi piti. Reyònman Okinsas se yon fenomèn ki fè astwonòm yo reflechi anpil anpil, menm si an reyalite li an kantite neglijab e li pa ka pèmèt ou wè vrèman twou nwa jan ou ta swete wè l la. Fason ki pi klè e verifyab pou yon twou nwa se atravè reyon X ke li ka emèt. Lè astwonòm yo te dekouvri sa, se te yon zetwal binè ki nan galaksi nou an ki t ap bay anpil reyon X sa a. Se nan lane 1972 yo te jwenn reyon X la ki t ap sòti nan yon twou nwa nan konstelasyon Cygnus. Yo te tou rele twou nwa sa a Cygnus X-1. Binè sa a se yon zetwal sipèjeyant ble ki t ap vire ansanm ak yon twou nwa otou de yon pwen santral komen. Gravite tou nwa a te kòmanse rale matyè sòti nan zetwal la e matyè sa yo te fòme yon dis akresyon otou de li. Matyè sa yo te tèlman vin cho, yo t ap bay reyònman X ke astwonòm yo rive dekouvri gras ak aparèy yo. Fòk nou konprann byen, se pa tou nwa a dirèkteman astwonòm yo wè non, men limyè ki sòti nan antouraj li, nan dis akresyon, kap chofe a. Pa bliye, depi yon matyè ta travèse orizon evenman an, pa gen okenn limyè kap sòti. Nan sèten ka, gras ak chan magnetik ki ka nan zòn tou nwa a, gen yon van ki ka leve sou chak bò disk akresyon an. Astwonòm yo te obsève yon fenomèn konsa nan kèk sistèm binè kote van yo ka menm rive nan vitès 32 milyon kilomèt pa è, swa anviwon 3 pousan vitès limyè. Resamman, nan lane 2019 ak 2022, yon ekip syantifik ki rele Event Horizon Telescope te menm rive fè foto de tou nwa, sa k nan galaksi M87 la ak sa ki nan galaksi pa nou an, Sagittarius a etwal nan mitan Vwa Lakte a. Byen sur, kounye w ka konprann ke se pa sengilarite a ke ou fotografye, paske li pa bay limyè pou fè foto. Se pito limyè ki sòti nan antouraj li arebò orizon evenman an. Men se yon sipò teknolojik ki enpòtan anpil anpil ki pral pèmèt nou pi byen etidye tou nwa paske jouska prezan bagay yo poko vin klè nèt non. Se pa pou anyen non ki fè ke yo rele l tou nwa andeyò di fè ke li pa bay limyè. Tout sa yo kalifye de nwa toujou bay difikilte pou konprann. ke l te tou nwa, matyè nwa, enèji nwa oswa Ayisyen. Mèsi dèske w te rete tande m jiska lafen. Non pa m se Kaptenn Astro, yon astwonòm pwofesyonèl nan Sosyete Ayisyèn Dastwonomi. Depi w gen kesyon, Kesyon sou sa w sot tande la a, oswa sou lòt sijè astwonomi, pa ezite kite kòmantè, ekri m sou rezo sosyo yo oswa imèl. Ou ka telefone m tou nan 509 38 40 77 75. W ap jwenn detay nan deskripsyon epizòd sa a anba a. Si w apresye epizòd sa a e si w ta vle ede nou, ou ka fè l pa MonCash sou menm nimewo sa a. 509, 38, 40, 77, 75 Nenpòt sa l ye, li te ant piti, n ap kontan e nou remèsye w deja. Pa bliye abone w, like ak pataje pou n sa fè Astronomi an Kreyòl jwenn plis moun lakay. A byento!